Polisyè. Mwen se Guy Philippe, yon ansyen komisè lapolis. Jodi a, nou menm polisye, avni peyi a se nan men nou li ye. Lè n ap gade eta peyi a, lè n ap gade tray pèp nou ap sibi, lè n ap gade jan sistèm sa a trete polisye, malgre ke se nou ki sèl fòs yo. An nou sonje, Jèmen Mak Gregwa ki tonbe 11 septanm 2019 nan PV, pa ka al lekòl, jodi pandan n ap pale a la, Kalito, BLDS,

Tout vim mwen menm se pou peyim avèk enstitisyonm mwen pasel. Mande tout polisye ki ladann, pa konsa polisye ki lamèd pa janm kab di kem te maltrete lapolis oubyen maltrete polisye. Pa gon sèl polisye k pou di, menm lè sa te pi nwa nan listwa politik peyi a 2003 2004 ke oswa nan Okap, nan Wanament, nan Akildinò, nan Plèndinò, kèlkeswa kotem pase.

Malgre ke yo pa vle respekte nou. Malgre ke lavi nou pa vle di anyen pou yo. An nou fonde yon leta kote polisye a yap rekonèt li a sa jis valè. Ann ede konstwi nouvèl Ayiti sa. Mèsi. Viv Ayiti. Polisye. Mwen se Guy Philippe. Yon ansyen komisè lapolis. Jodi a, nou menm polisye, avni peyi a se nan men nou li ye. Lè nap gade eta peyi a. Lè nap gade tray pèp nou ap sibi.

ni madanm li ni pitit li se Jakmèl yo refijye. Move lavi kouri dèyè yo. Luc Eliezer ki mouri Metivye, ventyèm pwomosyon. Fanmi l kouri kite peyi a, se mizè, se traka y ap pase. E m te kab kontinye si se yon pakèt mis polisye ki tonbe e ke Leta vire do ba yo, tankou Bazil Bertony, Gazoulout Michelin.

Fok nou kanpe ak pep la. Fok nou ede sa chanje. Fok nou chanje sa. La polis se sel fos ki ka e ki dwe ede peyi a soti nan sa li a la. Ki sa nou kab regle ak 15 mil goud yo ban nou nan yon ti kat pandan ke yap peye direktè yo 10 mil dola ameriken pou yo manje chak mwa. Si madanm ou, manman ou, mari ou, pitit ou tonbe malad

Tout vim mwen menm se pou peyim avèk enstitisyon mwen pasel. Mande tout polisye ki travay pou sa polisye ki travay anba zòd kap di kem te maltrete lapolis oubyen maltrete polisye. Pa gon sèl polisye k pou di menm lè sa te pi nwa nan listwa politik peyi a 2003 2004 ke oswa nan okap, nan wanament, nan akildinò, nan plèn dinò kelkeswa kotem pase.

Malgre ke yo pa vle respekte nou. Malgre ke lavi nou pa vle di anyen pou yo. An nou fonde yon leta kote polisye a yap rekonèt li a sa jis valè. Ann ede konstwi nouvèl Ayiti sa. Mèsi. Viv Ayiti. Polisye. Mwen se Guy Philippe. Yon ansyen komisè lapolis. Jodi a, nou menm polisye, avni peyi a se nan men nou li ye. Lè nap gade eta peyi a, lè nap gade tray pèp nou ap sibi,

ni madanm li ni pitit li se Jakmèl yo refijye. Move lavi kouri dèyè yo. Luc Eliezer ki mouri Metivye, ventyèm pwomosyon. Fanmi l kouri kite peyi a, se mizè, se traka y ap pase. E m te kab kontinye si se yon pakèt mis polisye ki tonbe e ke Leta vire do ba yo, tankou Bazil Bertony, Dazoulit Michelin.

Fok nou kanpe ak pep la. Fok nou ede sa chanje. Fok nou chanje sa. La polis se sel fos ki ka e ki dwe ede peyi a soti nan sa li a la. Ki sa nou kab regle ak 15 mil goud yo ban nou nan yon ti kat pandan ke yap peye direktè yo 10 mil dola ameriken pou yo manje chak mwa.

Nou bezwen w. Peyi a bezwen w. Tout vi m mwen menm se pou peyi m avèk enstitisyon m mwen pase l. Mande tout polisye ki travay avè m. Pafwa se polisye ki travay anba zòn k ap di ke m te maltrete lapolis oubyen m maltrete polisye. Pa gen yon sèl polisye k pou di, menm lè sa te pi nwa nan listwa politik peyi a, 2003, 2004, ke oswa nan Okap, nan Wanament, nan Akildinò, nan Plèndinò, kèlkeswa kote m pase.